Pa bon li pou fè. Gade, toutan, toutan ke w pa rann ou kont ke s on priyè, gade, s on priyè pou Bondye lave w, Bondye netwaye w avan pou w fè, avan ke w al mande, w al mande lè choz, w al mande, w al mande lòt bagay yo, ou fenk kare priye. Ou fenk kare priye. Gen yon lavaj, gen yon netwayaj. Gen yon lavaj, gen yon netwayaj pou Bondye fè w. Gade, Bondye ban m, gade, Labib. Banm assurance la Depi se jus ou ye Depi son vrè kretyen ou ye Depi wap sèvi Bondye fidèlman Depi ou rele Bondye lap tande ou Depi ou rele Bondye lap aji ou Depi ou kontaktel lap reponn ou Se ke ou wè Ou priye Ou wè pap fè anyen Se ou menm ki pwoblèm nan E pa Bondye ki pwoblèm nan E Bondye pap janm yon pwoblèm Se pito ou menm Ou menm ki pwoblèm nan Paske ou pa an eta pou sa wap mande a Ou pa an eta pou resevwa sa wap mande a. Ou pa an eta pou mande l vwa pou ta resevwa sa w mande a. Kidonk, Pòl voye mwen menm avè w tanke kretyen, malgre tribilasyon yo, malgre difikilte yo, malgre obstak yo, se ale, ale nan lapriyè, al kot Bondye nan lapriyè, al pale avèk Bondye, al kominike avèk Bondye. De lontan mwen menm nan lavi m, chak fwa m gen difikilte, se toujou telefòn mwen m rele pou m rele kèk kontak, kèk moun ke m genyen. M ap rele lèzòm parèy mwen ki limite. Sèl pwoblèm mwen genyen s on tonton, s on papa, s on tonton. Gade, m di sa yo vin apre tande. Gade, pou jan Bondye vin fè lavi m, de, kèlkeswa sa m genyen, kèlkeswa difikilte m genyen, premye sa m fè se nan chanm mwen m antre, m pale avèk Bondye. M pale avèk Bondye. M pote zafè a bay Bondye nan syèl la. Li menm ap aji pou mwen. Gade, maten m gade m vin gade, sispann konte, sispann konte sou sou sou lèzòm. Afè w pa bon, al nan lapriyè kot Bondye. Chomaj la anvayi w, al gade, al kot Bondye pa lapriyè. Ou wè maladi w genyen an, doktè di w li enkirab, doktè di w pa ka, li pa ka geri. Gade, ban m di w, gade, sa pa chay pou Bondye tande. Sa pa chay pou Bondye. Pawòl li pawòl li efikas Pawòl li efikas Fanm pèp 200 an lavi l te fini Lavi l te fini Paralitik lan te chita yon kote pa t ka fè anyen Anyen pa t ka fè Anyen pa t ka fè Men Bondye Jezi te aji Jezi te pale pou li nan dosye l la E sa k fè Sa k fè mwen menm avè w m vin di w ke Sispann konte sou lèzòm. Tande, remèt tout bagay bay Bondye. Ou pa bezwen remèt 1 ka, 2 ka, 3 ka non. Remèt tout nèt, absoliman tout. Tout bay Bondye. E li menm, l ap aji pou ou. L ap reponn ou. E ou konn sa k bèl ak Bondye a? Pafwa mwen e madanm nou wè ke fò n ta yon bèl kote pou nou priye Bondye. Fòk ta fòk ta gen yon minimòm de de de konfò pou n ta priye Bondye. Gade, men Bondye gade, men Bondye di m, nenpòt kote m ye, depi m pale avè l, depi m rele l, l ap reponn mwen. M pa bezwen yon bèl salon pou m pale avèk Bondye. M pa bezwen m pa bezwen yon bèl yon bèl andwa pou m pale avèk Bondye. Ebyen maten an m ap di w gade, nan biwo kote w ye a gade, ou ka priye Bondye, ou ka pale avèk Bondye, ou ka mimire yon vèsè. Nan inivèsite a, nan lekòl la, Ou ka murmure yon vèsè. Ou ka priye Bondye. Nan mache a pandan w ap vann nan ou ka priye Bondye. E sa k bèl avèk Bondye a? S on Bondye ki senp, ki senp, ki vrèman senp. Li pa mande yon andwa konfòtab pou m pale avè l. Sa depann de, sa depann sèlman ki jan m pral kote l. Ki jan mwen pral kote l pou l reponn mwen. Donk, mwen menm avè w, nou konplike bagay yo. Mwen menm avè w, nou wè ke fò n ta yon kote ekstraòdinè pou n priye Bondye. M ap di w ke non. Nou pa bezwen kote ekstraòdinè. Il suffit ke nou gen yon dispozisyon de lam, Bondye ap tande, Bondye ap tande, tande priyè nou. E pafwa, nou di tèt nou ke priye, priye, priye twòp. Map diw gade sa bay isit se devan pou Bondye gade menm jan wè ou pran plezi wap rele yon zanmi wap fè inèdtan nan telefòn nan epi ou paka fè inèdtan priyè pou Bondye ou fè inèdtan dezèdtan avèk yon zanmi wap pale les choses de ce monde epi poutan inèdtan priyè ou twouvel twòp pou Bondye ou twouve ou paka fèl pou Bondye ebyen map diw ke gade pa sispann pa sispann priye Bondye pa sispann priye Bondye. Ou ka Ou ka pa Pa yon gran fam de priyè tankou sè Enèl Men gade Gon ti fraz ou kapab fè jounen avèl wi Yon ti fraz sèlman ou ka fè jounen wap murmurel maten midi swa Bondye ap tandew Bondye ap tandew Priyè Priyè pa kapab yon Priyè pa kapab yon long diskou Si w gen long diskou an, dakò. Men gade, men pa etènize sou long diskou a pou priye. Sa depan sèlman de ki jan, nan ki eta w ye lè ke w ap pale avèk Bondye, lè ke w ap kominike avèk Bondye. Priye se pale avèk Bondye. Priye se kominike. Se kominike avèk Bondye. Gad jan w renmen pale avèk vwazen an. Gad jan w renmen pale avèk ti zanmi an. Epi Bondye ou refize ou refize pale avèk Bondye gade aprann fè Bondye vin zanmi w tande aprann fè Bondye vin zanmi w nan nan moman difisil yo nan moman enkyetid yo gade se lè sa ou ta plis kole sou Bondye se lè sa ou ta plis kole plis kole sou Bondye. Mwen menm avèw m paka gade nou paka dwe pran Bondye pou inèd tan 2 zèt pou 3 zèt tan se gade se 24 èd sou 24 mwen menm avèw nou kole nèt kole kole sou Bondye a tout lè zè de la joune a tout lè zè de la nwi mwen menm avèw nou kole kole ankò pi plis pi plis sou Bondye kote ke w ka kole sou yon sou yon zanmi zanmi an di a w twò anvayisan wè avèk Bondye w pa janm twò anvayisan Kote ki egzamen an? Li di, a mwen mò twòp wi ma frè, mò twòp wi ma sè. Kite m an repo m, ban m yon ti tan pou mwen. Men Bondye li menm li pa gen sa. Li pa gen sa. Toutotan ou disponib pou Bondye ou fè kè l plis kontan. Toutotan ke ou disponib pou Bondye se sa l ka, se lè sa ke l ap aji pou ou ankò plis. Antouka, mè frè mè sè, annou priye An nou priye Nan difikilte an Se priye Nan chomaj la Se priye Nan maladi ke doktè kondane m nan Se priye Bondye M pa wè devan m pa wè dèyè Se priye Priye pou m priye Bondye E ban m di yon bagay Gen Gade Gon salte w sot fè Pri an pa sifi non, se sipliye pou sipliye w wi. Gade, mete w, gade, mete w ba nèt wi. Mete w ba nèt! Nèt! Pafwa ban m di w, ou konn tèlman gen bezwen w ap sipliye lèzòm. W ap sipliye lèzòm epi Bondye, e Bondye pou pa ta, pou pa ta sipliye. Sipliye nan tou Bondye. Sipliye nan tou Bondye. Gade moun sak pale avek Bondye a, mwen menm avew, mwen menm avew lè fin pale avek Bondye sa rete antre mwen menm avek avek Bondye. Kote ke w ka fin di lèzòm afè w fin pliye nan, ou fin sipliye l epi li al rakonte yon vwazen rakonte yon vwazin. Men gade, men Bondye gade nan koneksyon gen avek Bondye gade sa rete antre ou menm avek Bondye. Gade, son sèl bagay wi vwazen ap konnen. Ale, l ap wè ke chanje ou. L ap wè ke lavi ou chanje. L ap wè ke Bondye aji pou ou. Gad sa l ap wè. Se, Fè, fè Bondye konfyans. Gade, ou wè lè w, ou wè lè w rete nan lapriyè, lafwa w ogmante. Lafwa w ogmante. Toutan ke w pase tan nan lapriyè, se konsa ke w grandi. Ou grandi espirityèlman. W atenn yon matirite nan levanjil. Men toutan ke ou pa vle pase tan nan lapriyè, toutan ke ou rete lwen lapriyè, se konsa relasyon avèk Bondye ap yon relasyon ki inefikas, ap yon movèz relasyon. Ebyen, alenstar de Pol, mè frè mè sè, m ap di nou, priye Bondye, priye Bondye ankò plis. Sispann enkyete nou Pise n enkyete nou pou pou les choses de ce monde. Gade, ou konn sè lè mwen enm avè w n ap gen yon yon vi erez, se lè ke Bondye mwen Bondye vin pran mwen enm avè w li monte avè nou nan site selès. E sè la mwen enm avè w tribilasyon nou ap fini. W ap enkyete nou pou anyen ankò. Anyen. Anyen, anyen, anyen, pa gen okenn pwoblèm, okenn difikilte. Men, mwen enm avè w mde fè w konnen, toutan ke mwen enm avè w nou la ap toujou gen moman nwa, ap toujou gen difikilte, ap toujou gen touman. Men diferan, e la e la pral fè diferans lan wi. Mwen menm avèk antou antanke kretyen, lè ke moman nwa a, lè menm moman tribilasyon an rive, antanke kretyen gon jan pou reyaji. Moun ki deyò a gon jan nap reyaji. Men mwen menm antanke kretyen gon jan pou reyaji nan moman nwa, nan difikite, nan touman yo. Si ke moun ki deyò a, lè moman nwa yo rive kisa l fè? Lap jete dlo, lal li tounen nan peyil, lap bay lespri yo manje, lap pale avèk lespri yo, men mwen menm avèw e pa sak referans mwen menm avèw, mwen menm avèw se pa sa e pa adrès sa ke mwen menm avèw genyen. Lè moman nou a yo lè difikilte yo, mwen menm avèw nou paka reyaji tankou moun deyò a. Nou paka reyaji, nou paka gen menm konpòteman avèk moun ki deyò a. Mwen menm avèw lè difikilte, lè obstak yo, lè moman nwa yo rive, Se al kote Jezi. Se al pale avèk Mèt ou. Al pale avèk Bondye k ap veje sou ou. Al pale avèk refij ou. Al pale avèk abri si ou. Sispann konte sou lèzòm. Sispann konte, sispann konte, konte sou lèzòm. Lèzòm twò limite. An nou pa konpòte nou menm jan avèk moun ki deyò a. Moun ki deyò a gen yon jan ke l konpòte l lè gen tribilasyon. Moun ki deyò a gen yon jan li konpòte l lè kay li pa ka peye. Se nòmal pou moun deyò a antre nan fwod. Se nòmal pou moun deyò a fè fè fè zewo tounen nèf. Pase se moun deyò a li ye. Men mwen menm avè w antanke kretyen, n ap rete sensè, n ap rete fidèl devan je Bondye pou ke lè n al konnen nan lapriyè pou l aji pou nou. Gon konpòteman, gon konpòteman ou an moun genyen.